Jodi a ankò mwen di bonjou oubyen bonswa sa depan de a ki lè ke wap gade ti video sa. Anfèt video sa n fè l pou n pale de sa nou rele la fètilizasyon nan sektè agrikòl la. Lè nou pale de fètilizasyon, nou pale de apò angrè sou yon sipèfisi agrikòl ki an aktivite. Ebyen lè nou pale de angrè nou pale de yon pwodui ki genyen de sibstans chimik ladan l. Sibstans chimik sa yo, yo gen 3 eleman majè ki se, azòt, fosfò e le potasyòm. Sa sa nou rele le NPK. Ebyen, angrè, pou ki sa yo pote angrè sou yon sipèfisi agrikòl? Angrè a li jwe 3 wòl pou yon aktivite agrikòl. Ebyen, premye wòl li se ke li pèmèt plant la li menm li pouse. Gen rasin, plant la pouse de fèy, plant la li menm li gon kwasans li pèmèt li rezistan avèk sètèn maladi. Dezyèm wòl li jwe, li jwe yon wòl ke li ogmante randman moun k ap travay nan sektè a. E twazyèm wòl li, li pèmèt plant la bay de fri de meyè kalite. Paske. Eleman sa yo, lè eleman majè sa yo, le NPK e lè oligo eleman, nou menm lòm, nou bezwen yo pou n konsome, men, sou fòm yo prezante nan nati yo la, nou pa kapab konsome yo, ou pral jwenn se plant yo ki pral konsome yo sou fòm sa a, e nou menm, nou pral jwenn yo nan fwi ke plant yo bay sou fòm de pwoteyin. Angrè li menm li divize an de gran anbranchman. Sa nou rele angrè chimik la ou angrè mineral e sa nou rele angrè òganik la. Kisa ki angrè òganik? Angrè òganik se yon sòt de angrè ke nou jwenn de la dekonpozisyon de matyè òganik ou de dechè de lòm e dechè de zanimo. Ebyen, ki diferans e angrè chimik la li menm se yon angrè li menm ke yo jwenn yo fèl o nivo Dezendistri, Se yon angrè endistriyèl. Ki diferans ki egziste ant angrè òganik e angrè chimik? Angrè chimik la li menm, premyèman, li se yon angrè ki trè polye lanviwònman an. E li se yon angrè ki plis fasil pou plant yo asimile plis rapid, ki asimile pli rapidman pa plant yo. Men ki lesive vit tou lòske li nan sòl la, plant yo, li menm plant yo gentan konsome sa yo bezwen an, rès ki rete ki fòme solisyon di sòl la, yo lesive trè vit ki pral polye anviwònman an, swa nap freyatik yo, ki pral polye kou do nou yo, etsetera. E angrè òganik la li menm, li se yon angrè ki plis pran tan ki konsome lantman pa plant yo, ki disponib lantman pou plant yo ka konsome l lòske w pote l sou sipèfisi agrikòl ou a. Poukisa angrè òganik yo plis lan pou plant yo konsome yo, se paske sou fòm nou pote yo aprè dekonpozisyon an, pa egzanp yon konpòs, rezilta yon konpòs se yon angrè òganik. Ebyen, lòske ou fè konpòs la, sa nou rele dekonpozè, dè dekonpozè ki dekonpoze l, ki vin ba li angrè òganik la, ebyen lè w pote l nan sòl la, li dwe sibi yon lòt reyaksyon nan sòl la ankò pa dè sa nou rele de bakteri nitrifyan ki nan sòl la. Si nou pran egzanp, lazòt. Azòt li menm ki se youn nan eleman majè yo, sou fòm ou jwenn azòt nan yon angrè òganik se sou fòm de NH3 sa nou rele amonyak. Ebyen, Plant yo pa kapab konsome azòt sou fòm de NH 3, ou pral jwenn bakteri nitrifiant yo k pral transfòme NH 3 sa a an NH 4 plis ki rele yon amonyòm ki pral vrèman fikse sou konplèks ajiloyimik la, sètadi ki disponib pou plant yo. Men plant yo yo menm yo sèlman konsome NH 4 plis 10 pousan dazòt sou fòm de NH 4 plis, se pou sa ou ka jwenn yon lòt grand pati ankò k pral transfòme alèd de bakteri nitrifyant yo sou fòm de NO 3 mwens ke plant yo konsome azòt an grand pati sou fòm de NO 3 mwens jiska 90 a 80 pousan azòt sou fòm de NO 3 mwens. Brèf se te yon parantèz pou nou moutre nou pou ki sa angrè òganik yo, yo pran plis tan pou plant yo asimile yo paske fò tout aksyon sa yo fin fèt men angrè chimik yo, yo menm yo deja Eleman sa yo deja disponib sou fòm plant lamezon yo a. Brèf, ou pral jwenn angrè chimik yo yo menm, sa nou rele angrè mineral la ki divize li menm an 3 kategori. Se sa nou rele angrè tènèr la, oubyen angrè konplè a, ki genyen 3 eleman majè sa yo ladan l. an palan de NPK, azòt, fosfò e potasyòm. Se pou sa, ann Ayiti, nou genyen angrè konplè sa a oubyen angrè tènè sa a. Lè w achte yon sak angrè, nenpòt kote w achte l la, w ap jwenn li genyen 3 chif sou li. Pa egzanp, w ap jwenn yon angrè ki ekri 30, 20, 10. Sa vle di, 30

Se des eleman, se des angrè binè. Men angrè sa yo, mwen kwè yo pa egziste an Ayiti. Men nan tout peyi, ke agrikilti a pèse jan l ap pèse la, li gen tout tip dangrè sa yo, angrè konplè a, angrè binè la, e angrè senp la. Angrè senp la li menm li genyen yon sèl eleman majè sa yo ladan, swa li genyen fosfò, swa l gen potasyòm, swa l gen kalsyòm. Men m kwè an Ayiti nou gen yon sèl angrè konplè, senp, eksetera, yon sèl angrè senp ki se ire a li menm ki genyen san pou san azòt ladan l. Ebyen, kisa sa pral koz nan sektè agrikòl la? Sa pral koz ke moun yo fè anpil defisi. Malgre angrè a ki se yon pwodui ki chè e ki ra pou agrikiltè yo, ebyen sa fè ke moun yo fè anpil pèt ekonomik e moun yo osi fè eseye detui anviwònman tou avèk angrè chimik sa yo ki yo menm ki se yon angrè ki polye anviwònman. Li polye nap freyatik yo, li polye. Kou do nou yo ki pral gen konsekans sou bèt k ap viv nan dlo yo, nou menm tou ki konsome, ki bezwen nap freyatik yo pou nou viv, e osi sou ensèk yo k pral koze yon sòt de dezekilib nan anviwònman an. Paske angrè sa yo yo pa gen de angrè k pa disponib e moun yo yo pa metrize itilizasyon angrè sa yo tou. Pa egzanp, Yon moun ki bezwen yon angrè fosfate, an Ayiti ou pap jwenn li. Li pa disponib, nou gen sèlman 2 tip dangrè ki disponib Ayiti, se angrè konplè e angrè ire a ki gen azòt sèlman ladan li ki son angrè azote. An nou pran egzanp, yon plant li menm Li kominike menm jan avèk yon timoun. Men moun k ap travay nan sektè agrikòl yo lakay nou, majoritèman yo pa genyen kapasite pou yo kominike, pou yo konprann kominikasyon plant la ba yo a. Paske yon plant ki gen karans an azòt, Li gen yon sentom li pral prezante w kote ou pral jwenn fèy ki plis ansyèn yo, fèy ki plis ba yo, wap wè yo kòmanse gen yon koulè jaune. Sa se apèl le jaunissement des vieilles fèy. Ebyen, lè sa ou bezwen pote yon angrè azote, sa yo rele angrè ire a. Men, lòske plant la li menm li gen yon karans, An fosfò, w ap jwenn fèy yo kòmanse wouj e yo oubyen yo vin gen yon koulè vyolasi. Lè sa a ou bezwen pote yon angrè fosfate. Men angrè sa a pa egziste an Ayiti. Moun nan oblije achte yon angrè konplè pou li ka gen fosfat, fosfò ladan l, li oblije achte yon angrè konplè, lè sa a si plant la pa bezwen lòt eleman sa yo, tout rès eleman sa yo gaspiye nan sòl la. Si plant la li gen yon karans an potasyòm, w ap jwenn fèy ki plis jèn yo kòmanse jòn e Yo kòmanse nekwoze. Lè sa a, ou sipoze pote yon angrè ki genyen potasyòm ladan l, ki gen potas ladan l, men ou pap jwenn angrè sa achte an Ayiti, ou oblije achte yon angrè konplè ki gen 3 eleman yo ladan l pou w ka jwenn potas la, e rès eleman sa yo, yo menm yo pral gaspiye nan sòl la. Wè valè defisi nou fè an tèm ekonomik moun nan fè sou sòl li a, e. Ou fon sòt de destriksyon wap detwi tèt paw paske wap detwi anviwònman an. Se pou sa nou di moun kap fè agrikilti yo dabò yo dwe gen yon fòmasyon adekwat pou yo ka fè agrikilti a syamman pou l pèmèt yo ogmante randman yo an tèm de pwodiktivite sou sipèfisi ke yap travay la e osi pou yo pwoteje anviwònman ke yo menm yap viv ladan an. E tou nou kwè moun kap vann. pwodwi agrikòl yo tou, yo oblije chèche mete tout pwodwi ke yo konnen moun yo ap bezwen a dispozisyon moun yo. Leta nan akizisyon angrè ke lap fè li sipoze mete a dispozisyon moun yo tout tip de angrè li konnen moun yo ka bezwen e bay moun yo fòmasyon pou ke yo ka itilize pwodui sa yo syamman pou evite yon katastwòf nan nivo anviwònman an e osi pou evite moun yo fè twòp defisi nan sektè agrikòl la. Paske sa li gen yon aspè trè ekonomik sou peyi a. Lè ke moun nan te kab itilize 10 sak angrè syamman pou ke li ogmante pwodiktivite l e pou l pwoteje anviwònman, li gen dwa itilize plis ke sa, pandan ke li detwi anviwònman pandan lap detwi ekonomi pal. Mwen panse se de bagay ki mande de koreksyon e se nou menm chak pwofesyonèl, moun ki gen yon ti bagay ou konnen nan sektè a ki pou bay sipò pa nou, apò pa nou pou nou pèmèt koreksyon sa yo pote e pou nou kapab vrèman wè kòman nou kab amelyore sektè agrikòl la lakay nou. Mwen di mèsi, rete branche lòt semèn map vini poum pale de yon lòt videyo sou la fètilizasyon oprè de vi chimik, lè sa nap gen plis detay poum pale sou konplèks ajiloyimik, sou oligoeleman yo, sou eleman majè yo, sou ki fòm yo adere sou konplèks ajiloyimik la, sou ki fòm plant la bezwen yo e a ki moman plant la bezwen chak eleman sa yo, paske nan 3 eleman majè sa yo li gen sèlman azòt ke plant la li bezwen pou tout sik de pwodiksyon an, apre sa lè chak lòt eleman yo li bezwen yo sou yon fòm, sou yon stad de kwasans etc. Rete branche, nap vini trè pwochènman pou yon lòt videyo. Pa bliye ou menm sèl sa w ka fè ede nou pataje videyo a lè w fin gade l pou plis moun ka wè l, petèt moun kap travay nan sektè agrikòl yo, yo kapab wè l tou oubyen yon moun ki pwòch yo wè l e a esplike yo pou nou kapab vrèman ti kras ti kras avèk ti konsèy sa yo pou nou ede nan sektè agrikòl lakay nou. Viv agrikilti, viv Ayiti!